Ki kote mwen ap viv? Mwen ap viv Canada. Alo alo salut a tous bonjou tout moun e byen vini sou chanèl mwen an mèsi a tout moun ki abone e tout moun ki pral abone e pa bliye lè nou fin abone pou nou aktive klòch notifikasyon an pou nou pa manke videyo ke mwen Gen pou mwen poste. Pa bliye pataje tout video mwen yo avek fanmi nou, avek zanmi nou pou chanel lan kapab grandi. Mesi anpil. Video jodi a se yon video. Kesyon, repons. Jan ke mwen te anonse l avan an, mwen te gen yon videyo konsa ke mwen te di ke mwen gen pou mwen fè, kote ke mwen te mande nou pou nou poze m kesyon. Mèsi a tout moun ki te poze m kesyon, e nou menm ki pa t gen tan pou nou poze m kesyon, nou kapab toujou poze m kesyon. Swa sou Instagram, Jeanty-Alexandra.39, Oubyen kite kesyon nou yo nan kòmantè a! Nou prale pou premye kesyon an. Kesyon yo sou tablèt la. Donk, premye kesyon an di konsa, Moun ki kote ou ye e ki kote ou fèt? Mwen fèt Pòtoprens, men mwen leve Jeremi. Mwen grandi Jeremi. Mwen pase 11 lane Jeremi. Donk, mwen kapab di mwen se moun Jeremi. Lè yon moun mande m, moun ki kote ou ye? M di, m se moun Jeremi. Mwen renmen moun Jeremie paske nou gen culture jeremienne lan nan san. Mwen renmen manje kanka, mwen renmen manje kankarèt. Ok? Se la cité des poètes osi. So, mwen renmen ekri. Donk, mwen se moun Jeremie. Kisa mwen te etidye? Mwen etidye edikasyon a la petite enfance. Donk, je travay avèk les enfants. E si nou gen kesyon pa rapò avèk timoun tou, Nou ka pa poze m, mwen ap reponn nou. Ki koulè prefere m? Mwen gen plizyè koulè prefere. Men an jeneral mwen renmen tout koulè. Men koulè mwen pi renmen yo se nwa, mwen renmen ble wa tou. Donk se koulè sa yo mwen plis renmen. Gen yon moun ki di m, pale m anpe de ou. Ok, mwen se Alexandra, mwen gen 21 an, mwen se edikatris. Sa la pitit anfans. Mwen se eni fanmi mwen. Mwen se yon moun ki respetez. Mwen ospitalyè. Mwen renmen pataje ansanm avèk moun. Mwen renmen bay moun konsèy. Donk mwen kapab di mwen trè anpatik. Lè yon moun ap eksplike mwen sitiyasyon mwen eseye mete nan plas li. Ki sa ankò? Mwen se yon moun ki vrè. Jan mwen ye la se konsa ke mwen ye. Pase ke. Imedyatman m kontan w ap konnen, imedyatman ke m fache w ap konnen. Donk se sa k fè mwen di ke mwen se yon moun ki vrè. Gen anpil moun ki toujou ap di m eske mwen pretansyez. Donk m di m ki san sa la? Men non m pa pretansyez paske mwen akòde tout moun menm valè. Kèlkeswa moun ou ye a, kèlkeswa klas sosyal ou, kèlkeswa nivo etid ou, mwen. M renmen tout moun, mwen toujou prè pou m pale avèk tout moun. Paske tout moun se moun, pa gen moun ki moun pa se moun. Donk, mwen son moun ki pa jan yo di la, m pa pretansyez non, m pa pretansyez. Se jis ma fason, dakò? Nan ki lekòl mwen te ye lè mwen te Ayiti? Mwen pase anpil lekòl lè mwen te Ayiti. Spesyalman lè mwen te Pòtoprens, mwen te fè e preskolè mwen nan lekòl ki rele Peti Papiyon. E answit mwen t'ale nan lòt lekòl, lè m te nan premye ou dezyèm ane, wi premye ane, mwen te fè premye a twazyèm ane ladan l ki rele Institution Mixte Les Gédeons. Se yon ti lekòl ke m te renmen anpil men malerezman m te kite l lè mwen te ale Jeremi. E lè mwen rive Jeremi, mwen te lekòl step by step. Mwen fè twazyèm a sizyèm ane ladan l. Lekòl sa rele tou Institution Mixte. 2 fòmasyon klasik lè mousketè. Donk mwen te lekòl la dan. E pi lè mwen rive nan setyèm, jiska la filo, mwen te lekòl, kolèj Sen Lwi de Jeremi. Donk mwen son Sen Lwizyèn. So, se sèlman lekòl sa yo ke mwen te pase. E pi tou, avan mwen kapab di gen lòt. Kòm inivèsite ke mwen te frekante an Ayiti tou, pa egzanp UNICA, pa egzanp Hautes Etudes, mwen te Institut Français tou, donk si m ap konte tout lekòl ke m te pase an Ayiti, donk mwen te pase ladan yo tou. Ki manje prefere m? Mwen pa gen manje prefere. Mwen pa gen manje prefere, donk sa pral depann de sitiyasyon, sa pral depann de entansite grangou an. Si m grangou anpil, ok, menm si m pa te man manje, m ap manje. Men, si m pa grangou, donk, lè sa a. Sa a son lòt bagay. Kisa mwen fè nan tan lib mwen yo? Nan tan lib mwen yo, avan maladi an te vini, nan tan lib mwen yo, mwen te konn renmen li. Mwen te konn renmen li anpil. Jan mwen ka di mwen konn renmen li anpil. E mwen renmen tande mizik anpil anpil anpil. Mwen se vreman yon moun ki renmen tande mizik. Mwen pa renmen gad fim. Mwen pa renmen gad seri. M konnen anpil nan nou pral di m ke m bizar. Menm jan meyè zanmi mwen toujou di m a ou pa janm renmen gad film, ou pa janm renmen gad seri, ou diferan, bla bla men non. M pa renmen gad film, m pa renmen gad seri men mwen renmen li dekouvèt. Mwen renmen tande mizik, mwen renmen gade dokimantè e mwen renmen gade videyo motivasyon anpil e se videyo sa yo ke mwen gade. Mwen renmen gade videyo men mwen pa renmen gad film, m pa renmen gad seri. Mwen vreman fè tout lavi mwen rezo sosyo yo. Sa se yon. Mwen li, mwen gad film. Mwen gad film, donk, lèm di mpa renmen gad film, se pa kem pa gad film ditou. Donk, mwen gad film, epi mwen tande mizik. San sès, san sès, san sès, san sès. Yes. Ki peyi mwen ta renmen vizite? Mwen ta renmen vizite la Frans, avèk Kiba, epi Martinik tou. Se twa peyi sa yo ke mwen ta renmen vizite. Sa pa vle di ke m pa anvi vizite lòt yo, men se yo menm plis plis plis plis anvi vizite. Yes. Poukisa mwen fè chèn YouTube mwen an? Mwen fè chèn YouTube mwen an dabò paske mwen renmen YouTube. Mwen renmen YouTube. Yes, mwen renmen YouTube. Wè, epi tou mwen son moun ki trè, trè trè trè zanpati. E sa vle di ke mwen son moun lè mwen eksplike mwen bagay ke mwen mwen mwen mete mwen plas li pou mwen kapab konseye li, pou mwen kapab kòman mwen ta di sa. Kòm mwen se mwen mete mwen plas li pou mwen santi sa ke l santi an epi lè sa ke mwen mwen mwen kapab bay yon konsèy. Donk mwen son moun ki renmen konseye moun anpil anpil anpil. E wè se sa. Epi mwen konn toujou ap pale ansanm avèk anpil zanmi. Jan. Gen moun ke m pa konnen tou ki konn ap poze m de kesyon epi m di ok, ah ok, ok, m fè YouTube. Epi avan sa tou mwen te konn ap fè ti bout videyo sou Facebook, mete sou WhatsApp tou avèk IG. Epi m jwenn moun ki di m poukisa w pa fè yon chanèl YouTube, lè sa w ap kapab pataje videyo yo avèk. Plis moun wap genyen, plis moun kap koute mesaj ou yo. Donk se poutèt sa mwen fè YouTube. E dabò mwen fè YouTube paske mwen renmen YouTube. E paske tou mwen gen yon lòt YouTuber ayisyen ki enfliyanse m tou. So, se sak fè mwen fè YouTube. Eske chanèl mwen ap gen pwen? Pou le moman non. Petètre a lavni an. M pa di jamè jamè ok men petètre a lavni mwen tap fè yon ti petètre a lavni. Men nap jwenn challenge, nap jwenn challenge, nap jwenn vlog, nap jwenn video motivation. Sak fè m pa fè anpil vlog la se paske m konnen gen maladi deyò a mwen paka filme video deyò a. Donk e sak fè nou poko jwenn vlog. Men nou jwenn challenge epi nap kontinye jwenn challenge. Nap met animasyon jan n kapab. Men n ap jwenn anpil anpil anpil anpil videyo kote ke m ap bay konsèy. Mwen gen anpil videyo ke mwen pral fè sou sa. E pa bliye nou kapab toujou eksplike m dè twik e ke mwen kapab toujou fè videyo sou yo. Si n gen yon kesyon, nou gen yon sijè ke nou vle m pale, nou kapab toujou di m sa, m ap pale. De sa ki nou mande nou, paske se pou sa mwen fè YouTube lan, pou mwen reponn kesyon nou tou, pou mwen trete de sijè kote ke nou poze m kesyon sou yo. Yes yes! Mèsi a tout moun ki te gade videyo sa a, e mèsi a tout moun ki te poze m kesyon. E nou menm ki pat gentan poze m kesyon nou ka toujou poze m kesyon jan ke mwen te di nou an. Mèsi anpil, pa bliye pataje videyo sa, abone, epi. kòmante, aktive klòch notifikasyon nou an pou nou ka jwenn tout videyo ke mwen poste. Mèsi anpil anpil anpil anpil anpil anpil. Mwen renmen nou nan Lex Lex.